Pou lenstan ann bay anba ann fon poze sou dib la nap retounen sou dib la nan pwen 73 la Guerrier Michel Joseph Martelly ay dezyèm moun ki enterese n nan kad finansman gang nan nap sonje Michel Joseph Martelly te prezidan soti 2011 rive 2016 ebyen kisa blan yo di sou Michel Joseph Martelly a note ke se pa mwen kap pale Reginald Robelson se rapò a kap pale Michel Martelly. Selon gwoup ekspè yo, misye sèvi avèk gang yo nan peyi a pou etann enfliyans politik li nan katye, sitou gwo katye defavorize yo, pou l kapab avanse avèk ajennda politik li. Pase Michel Martelly te bezwen non sèlman fè yon manda senkan, Men li te bezwen retounen tou kòm prezidan pou pase yon dezyèm yon dezyèm manda e poukwa pa pèmèt ke dan lentèval gen de lòt moun ki vini pou asire rèy phtk pandan pli de ventan anndan peyi a swa vennsenkan o maksimòm. Enben kisa blan di? Blan di se menm Michèl Jozèf Mateli sa a ki sèvi ak gang yo pou etann enfliyans li nan tout katye yo nan lide pou l kapab fè avanse ajennda politik li e Michel Martelly kontribye anpil selon rapò a, a sa n gen la kòm eritaj densekirite e jiska prezan n ap santi efè yo. Toujou nan rapò a, gwoup ekspè la di l resevwa dè enfòmasyon e daprè enfòmasyon sa yo pandan manda Martelly a, se Michel Martelly ki finanse plizyè gang anndan peyi a. Pami gang sa yo, gen Baz 257. Pami gang sa yo, gen Vilaj de Dye. Pami gang sa yo gen Ti Bwa. Pami gang sa yo gen Gran Ravin. Ki sa blan di? Blan di lè mesye Martelly pa ba yo zam, li ba yo lajan. Se gwoup Expert k ap pale Guy, e pa mwen non. Wi, wi, wi, wi, n ap swiv ou. Lè mesye Martelly pa ba yo zam, li ba yo lajan. Lajan. Kòman l fè? A! Blan pral vini. Wi, pale. Blan pral vini, blan pale wi Guerrier. Blan di daprè plizyè sous li pale ak yo, daprè plizyè eleman l gen nan men l, plizyè done. palpab e tanjib li gen nan men l, se mesye Martelly menm ki kreye Baz 257 la. Gad gèye mesye! Li te kreye nèg sa yo, ba yo mwayen, lajan ak zam, s on fason pou yo te kapab anpeche manifestasyon kont pouvwa an plas la rive Petyonvil. Zòn 2014 yo, nou sonje sa, Lamòt ta pral tonbe. Ou pran Evans Paul ta pral premye minis elatriye. Ou pa sonje bagay sa yo gen ye? La petite histoire. Blan di konsa nou wè gang yo rele Baz 257 la, s on gang ki mele nan plizyè asasina anndan peyi a. Donk plizyè moun nou wè k mouri la, Baz 257 la pa inosan ladan yo. Yo di s on gang tou ki enplike nan plizyè kidnaping anndan peyi a. Yo di. Gen plizyè vòl ki fèt. Men yo di gen plizyè kagezon dwòg ki pase anndan peyi a tou, baz 257 trè enplike ladan. Mesye Martelly, blan k ap pale toujou, li konn itilize de lòt moun, sa ou rele entèmedyè la, swa l pase pa dè fondasyon, yo di y ap fè sosyal, oubyen li pase pa de moun ki nan gad rapwoche l, sa vle di, moun ki nan sekirite l. Dèfwa, lè l pa vle gen kontak avèk gang yo dirèkteman, li pase swa atravè fondasyon oubyen l pase atravè de moun ki nan sekirite l. Se pa mwen k di l non souple, tanpri wi, pa mete m nan zen. Se blan k ap pale. Blan di Mateli itilize fondasyon, li itize manm nan gad raproche l pou l kapab etabli relasyon epi negosye avèk lòt gang. Konsa, gen Anèl Jozèf, ansyen chèf gang Vilaj de Dye a ki te deklare ke l te genyen de trè bòn relasyon e yo te konn pale trè souvan avèk on entèmedyè ki t ap travay nan inite pwoteksyon raproche de Mesye Martelly e li ajoute Ke entèmedyè sa a te konn ba l zam, te konn ba l gwo lajan ki gen nen nan figi l. Nan yon videyo, se sa gwoup ekspè la rapòte, Ti Lapli, yonn nan chèf gang nan moman n ap pale la nan Gran Ravin, li eksplike ansyen prezidan Joseph Martelly te remèt Tèt Kale, ki se yon ansyen chèf nan Gran Ravin, yon fizi Galil 5 56 milimèt ki te pou Lapolis Nasyonal Dayiti ak yon fizi de menm tip la. bay Christa e chèf gang Ti Bwa a, non, m pa pale Ti Bwa, chèf gang Gran Ravin nan di aprè asasina Tèt Kale li rekipere zam nan. Ban m reprann sa m di a. Nan yon videyo, daprè gwoup ekspè yo, Ti Lapli di ansyen prezidan Martelly te bay Tèt Kale, ansyen chèf Gran Ravin nan, yon fizi Galil 5 56 ki te pou lapolis nasyonal la. Menm prezidan Martelly sa te bay Christa yon zam nan menm tip la. N ap pale la de chèf gang Ti Bwa. Ebyen apre asasina Tèt Kale, daprè dokiman an, Ti Lapli di l rekipere zam nan. Nou fè yon kanpe sou Mateli an. Ou dakò? Nou fini ak Nou fini ak Mateli. Ok.
Nou pral pou lòt sitwayen ki rele Viktò Pwofàn. Alò yonn nan bagay nou dwe sinyale, nan travay la, nan travay ekspè yo, Yo di konsa ke 2 kote ki gen plis gang nan peyi a se rejyon metwopolitèn nan avèk Latibonit. Non se klè.
Yo di konsa ke genyen 200 gang pou pi piti kap opere nan rejyon metwopolitèn men yo di atansyon lè yo di gang se pa paske de twa gwoup nèg reyini yo gen zam nan men yo ki fè yo gang. Ekspè yo gon jan yo defini gang nan. Yo di fò gwoup la byen òganize, fò l gon chèn de kòmandman, fò l striktire. Ebyen gen 200 gwoup ame. ki striktire, ki òganize, ki fonksyone tankou enstitisyon anndan peyi a. Yo kontwole a yo menm sèl 80 pou pousan nan rejyon metwopolitèn nan. Men yo di atansyon en, rès 20 pousan yo pa kontwole a men yo vin gen aksyon yo fè sou li. Yo fè sa yo vle sou li, lè yo vle. Epi yo di nan Latibonit, nan Latibonit genyen baz Gran Grif, gang Savyen an. Se pi gwo gang ki egziste nan Latibonit. Yo di genyen Kokorat San Ras. epi yo di gon kowalisyon anfas la ke yo konsidere kòm otodefans ki li menm tou gen zam kap batay avèk Gran Grif. Nap rive sou sa. Kowalisyon de Jean Denis. Kisa yo di de Victor Prophane? Yo di de 2016 a 2020, Prophane Victor te depite Ti Rivyè, nan depatman Latibonit, yon rejyon kote nivo vyolans lan, si w vle, ak kontwòl gang yo, yo. an ogmantasyon, yo vin pi plis chak jou Bondye mete. Enben yo di pou Prophane te depite an 2016, hum, pou l te kapab kontwole tout rejyon an, paske Prophane te gen lòt anbisyon, sa vle di l te swete ale pi lwen pase depite a, Prophane te swete wè l senatè Latibonit, enben yo di ni pou eleksyon l an 2016, ni pou l te ka kontwole tout rejyon an, ebyen, Mesye Victor te kòmanse ap bay yon seri de ti jèn zam nan Latibonit, nan Tirivyè Latibonit. E se ti zam sa yo, li te konn ap bay ti jèn sa yo, ki vin pèmèt ke enpe pli ta nou ta pral gen gang Gran Grif la. E aktyèlman la, dapre rapò a, se yonn nan pi gwo gang nan depatman Latibonit lan. E se yonn nan prensipal gang ki responsab vyolasyon dwa moun nan depatman an. ikonpri vyolans seksyèl. Mesye Victor te kontinye soutni baz Gran Grif jiska lane 2020, e se nan dat sa tou gang lan vin divòse avèk Mesye Prophane Victor. Poukisa? Gon seri de pwomès Mesye Victor te fè yo ki pa respekte epi yo vire do. bay Mesye Profane Victor. Nou konprann sa m di a la? Se misye ki fòme gang ni, se li ki te kòmanse bay ti jèn yo zam, yo vin fòme baz Gran Grif. Enben, misye te fè yon ansanm de pwomès lè l ta pral nan eleksyon. Enben, an 2020, pa gen yonn nan pwomès sa yo ki respekte. Li pa vle pran apèl nèg yo, nèg yo vire kont li. Se sa blan di wi. Blan di konsa. Depi lè sa a. Profane Victor ap bay soutyen l a gang ki anfas ti mesye yo. Sa vle di li vin pa gen kontwòl nèg yo ankò, nèg yo vin anfas li, kounye a tout gang oubyen tout moun ki gen zam ki vle batay kont nèg yo, Profane Victor, selon ekspè yo prè pou ba w lajan, pou ba w mwayen pou batay kont yo. Se pa mwen k di sa, se le dokiman. Se dokiman k di sa wi. Dokiman di, An plis de eleman de prèv ke gwoup ekspè yo genyen, Ebyen Mesye Victor li menm tou, li fè objè de sanksyon paw le Kanada depi Jyen 2023. Map fini seri a paske lè a sanse twòp nan menm avèk Youri Latortue. Non, m tap ret 2, Romel Bell enterese m tou. Map retounen sou li demen. Romel Bell enterese m, map fini ak Youri Latortue. Kisa blan di sou Youri Latortue? Blan di Youri Latortue, li orijinè de Gonayiv. Li se ansyen prezidan du Sena soti 2017 rive 2018. Ebyen yo di se Youri Latortue ki kontwole lavi politik ak lavi ekonomik nan depatman Latibonit lan notamman gras ak rekou gang ame yo pa egzanp Raboto ke lap bay zam ke lap finanse. Se pa mwen ki dil se le rapò. Se rapò kap pale se pa mwen menm ki dil se le rapò ki le di. Rapò a di Youri Latortue nèg Gonayiv ansyen prezidan du Sena de 2017 a 2018 li gon kontwòl konsiderab li egzèse sou lavi politik e ekonomik depatman Latibonit lan gras ak rekou gang ak zam yo Jan l fè sa nan Raboto ke l ap finanse, ke l ap bay zam. Se mwen k di sa? Se Rapò a k di l. A, pa poze m kesyon, m pa nan kòmantè a zanmi. An mande m si m konnen, si m okouran. Se jounalis m ye, je ne fais que rapporter. Pa mande m sa k di. Blan di konsa, dènyèman la. Yo pale avèk plizyè sous konfidansyèl. Ebyen kisa sous yo revele bay gwoup ekspè yo? Yo di se Mesye Latortue ki te finanse gang Kokorat San Ras la, yonn nan gwoup ki ekstrèmeman vyolan nan depatman Latibonit lan, mete ansanm avèk Mesye Raboto yo. Yo di. Mesye Latòti itilize gang pou asire pwoteksyon rapwoche l, sètadi pou sekirize l. Yo di Mesye Latòti sèvi avèk gang pou detwi byen, byen lòt moun, byen advèsè, pwobableman. Yo di anplis eleman de prèv. ke yo genyen nan men yo, nap pale de gwoup dekspè la, yo raple ke Mesye Latortue li menm li fè objè de sanksyon kanadyèn, amerikèn, paske lap bay gang bourad, e gwoup ekspè la li resevwa resaman yon videyo, nan videyo sa a Babekyou di, Babekyou deklare, nap pale de chèf gang G9 la, ke Youri Latortue te bal 30 mil dola ameriken.
Salè li
Pou le sèvis randu Nan pwen 77 la e sa m panse moun yo dwe pran l trèzoserye. Gwoup la di konsa li enterese a plizyè lòt aktè ekonomik e politik Plizyè aktè ekonomik e politik.

Ekspè yo di yo antann pouswiv ankèt yo pou yo kapab vini avè lòt non yo. Ban m met yon ti bemòl. Dokiman sa nou wè k pran lariyè la, se pa yè li prepare. E si m pa twonpe m, se yon dokiman ki prè depi out, si m pa twonpe m. Donk sa vle di ki sa? Gen de lòt enfòmasyon ki pwobableman nan lòt dokiman ki pa nan sa. Donk lè yo di w kon sa ke gen yon lis ki long lan ki ta dwe ale sou biwo Sekretè Jeneral Nasyonzini an, ki ta dwe al jwenn manm yo nan konsèy de sekirite a, se pa yon blag. Sa vle di se pa mesye sa yo sèlman, se pa ni Michel Joseph Martelly sèlman, se pa ni Renold Dib sèlman, se pa ni Youri Latortue, ni Prophane Victor sèlman ki nan kreye gang, ki nan finanse gang pou dè rezon xy. Gen de lòt non t k ap vini. M pa vle pran jounal la pou kont pa m. Pa bliye m te di nou rapò anpil. Demen si Dye ve, m pral gade de lòt chapit nan rapò la. Pase moun ki. e fè jounalis yo, petèt oditwa la pap konprann sa, moun ki fè jounalis yo ap konprann gen yon kesyon de ang nan tretman enfòmasyon yo. Mwen ang mwen te chwazi maten an se chapit ki trete finansman de gang nan. Finansman de gang. Lè yo fin finanse gang yo, gang yo vin operasyonèl, gang yo gen de gang ki pran otonomi yo, gen de gang ki pran endepandans yo kounya la, yo fè de djòb avè de moun. Ou konn sa sa vle di? Si gang nan fin gen tout structure li, li gen tout anplwaye l, li gen tout lajan l, tout zam li, li pa mèt, li pa, li pa, li pa rete a pèsonn ankò. Li fè mercenariat kounya. Ou peye l gwo lajan, li kwè nan sa, li travay pou ou epi l vire dèyè l ale. Enben gen de lòt moun tou ki nan pouvwa sa a, gen de lòt moun tou ki nan sektè politik la, gen de lòt moun tou. ki nan sosyete sivil la ke pwobableman nou pral jwenn ki sou lis des personnalités sanctionnées par l'Organisation des Nations Unies. E yonn nan bagay ki enpòtan ki vin jwenn mwen kòm enfòmasyon, yo di m gen posiblite pou Interpol rantre nan bagay la, pa gen anyen k di w ka gen yon volè d'arestasyon tou. Tout bagay posib. Mwen pa janm konnen tout Eta manm.
ki genyen dezakò avèk Interpol, on jou oubyen on lòt, yo ka debake, yo mare on seri de nèg kon krab ki gen dè akizasyon kont yo, pou y al di sa yo konnen. Si yo koupab pwobableman, yo ka mete on kote pou machin pa frape yo. Wi bonjou Guerrier Dussel. Wi bonjou.